Sa kap fèt, zanmi m yo, frè m yo, kòlèg mwen yo, fanmi m yo, mwen salye nou, non pa m se Dieufort Thélémaque, ou ka rele m Forlove. Jodi an mwen pote yon tutoriel pou ou ki di, 2 fason ki pi fasil pou ou ka voye stekèz Tonton Nwèl bay yon fanmi w, yon zanmi w, sou WhatsApp. E avan menm nou moutre w fè sa, si w te konn asiste videyo nou yo, nou gen yon videyo ki pale sou stakers, kòman w ka voye yon stakers ale. E nou pral moutre w fè sa yon lòt fason ki pi fasil, ki pou w afè pou w voye bay Tonton Nwèl, sitou pou fèt Nwèl lan. E pandansetan n ap swete tout fan nou yo, tout moun ki k ap swiv nou sou chanèl lan yon Joyeux Noël et bonne et heureuse année 2019 Byen Avan menm nou moutre w fè sa pa bliye si tout fwa ou poko enskri enskri sou chanèl lan epi klike sou klòch ti klòch lan e pou ka aktive notifikasyon an lèn lage ti video yo pou ka premye moun ki resevwa yo mèsi an ale premye fason Al sou Google, ekri Tonton Nwèl oubyen Pè Nwèl, gen imaj ki parèt nan fon blan, wap pran yon imaj ki parèt nan fon blan, epi wap, si w te swiv premye ti videyo n lage an pou m montre w kòman pou retire fon dèyè foto a, wap retire fon dèyè foto a, epi Wap lap disponib sou WhatsApp paske wap gen personalize stickers lan ki se aplikasyon ken te ken moutre nan lòt video a si w poko gad video a nap kite link lan nan deskripsyon video a pou ou pou ka gade l ale gade l pou w ka wè kòman w kapab fè sa nan pral moutre w byen rapid kòman nap retire yon fon avèk Avèk aplikasyon ki ke n te travay nan premye videyo an. Nou pral retire sa byen rapid se background eraser nou pral retire l. Wè m te telechaje yon imaj pè noel m pral retire fon an byen rapid sa se yon imaj tonton noel la mwen downi epi m ale la mwen klike sou sa rele Out epi mwen ok se otomatik mwen mwen sèlman klike nan imaj blan wè tout e fon blan an deja soti byen rapid paske li gen yon sèl fon lèl gen yon sèl fon ou itilize otomatik lan lap soti byen rapid ou dawonl li ou ou save imaj lan Byen nòmal ok la wap wè lè w ouvri whatsapp ou si w te gen aplikasyon ki se pèsonalize a stekèz lan lè w ouvri li kote stekèz yo ye an lè w ouvri l wap wè 3 opsyon w ale sou dènye opsyon sou la men dwat lan ou klike sou li lè w klike sou li imedyatman w ale sou sa sou pil stekè pèsonèl paw yo swa sou pil stekè pèsonèl paw yo wap wè tonton nwèl nou te travay la men tonton nwèl nou te travay la men ni li la ou annik voyel ba yon moun wè ou voyel ale sa se tonton nwèl lan dezyèm fason ki pi fasil ki pi rapid nan fè w konnen ke e e WhatsApp libere ofisyèlman pou yon ekip stakers pou Pè Noel lan. Nou pral moutre w kòman w ka ka wè sa. Sou stake pami stakers ou yo, bon pou n ka di sa. E lè w klike sou li, lè w rive lè w rive la ou wè 3 opsyon an, w ap klike sou dènye opsyon an sa m te di w lan, menn la w ap klike sou li. W ap klike sou sa rele plus. Lè w klike sou sa rele plus, w ap wè tous les stakers. Tou lè stakers, wap wè pil stakers ke WhatsApp libere ofisyèlman pou ou menm ki pa ki pa travay WhatsApp e stakers pèsonèl paw, wap wè WhatsApp klere e kreye yo. An nòmalman wap annik ale, wap klike sou sa rele telechaje. Wap telechaje l sou sou ti flèch sa ou wè a, ti flèch vè sa ou wè a wap telechaje l. Imedyatman w telechaje l, lè w ale sou WhatsApp ou klike sou sou yonn sou sou yonn ladan yo si ou gen posibilite ou ka telechaje tout se ou konnen sa wap telechaje sa wap plis renmen an lè w klike sou sou yonn ladan yo wap wè tout imaj sa se imaj e tonton noel ou ka voye bay moun sa se tout imaj pè noel ou ka voye pou moun oubyen ou ka voye e swete moun nan e jwaye noel Mèsi, se te tutoriel sa nou te genyen pou nou te pote pou ou. Si tout fwa ou ta gen kèk ti dout ou byen gen yon bagay ou pa konprann, ekri nou, kite kòmantè pou nou, nou disponib, nou byen dispoze pou nou reponn ou. Se te Dieufortelemarc, a la prochèn, tchaw tchaw.